Hello Hello Bonjou Bonswa. Non pam se Lily Jay e jan nou wè nan tit video a jodia m pral moutre w kijan pou jwenn anpil followers sou Instagram. Map envitew swiv mwen sou rezo sosyo yo ki se Facebook Lili Haiti Instagram Lili Haiti e abone a lòt chanèl YouTube mwen an ki se Lili Haiti. Premye bagay pou fè pou grandi sou Instagram se moute foto paske siw gen yon feed ki pa gen foto ou pap ka jwenn moun ki pou ap swiv ou. Map konseyew pou gen omwen 12 foto sou paj Instagram ou lè sa moun ap kòmanse enterese. Dezyèm bagay la se konplete biyografi w. Si w pa konnen sa k biyografi w la, sa se, lè w antre sou yon paj Instagram yon moun, w ap wè anba foto l, li gen yon brèf deskripsyon de sa l fè, vi l, osinon pè a. So, si w antre sou paj Instagram mwen ki se Lilihaiti, w ap wè m jwe, m mete yon brèf deskripsyon de sa m fè. Tankou w ka wè, Student, Youtuber, avèk anpil lòt bagay ankò. Sa se yon brèf deskripsyon de sa ou ye e sa w ap fè. Twazyèm bagay la se itilize hashtag. Ou ka mande sa ki hashtag la? Hashtag la se lè w itilize siyn de nimewo a epi w mete yon pawòl dèyè l. Tankou ou ka mete hashtag pretty, hashtag white ok nenpòt lòt bagay ou vle. Ou annik mete Ou annik mete siyn nimewo a epi w mete fraz ou bezwen an dèyè li. Fraz ki asosye avèk foto w. Tankou mwen pa bliye tou de nwa la. Sim ta mete yon foto sou Instagram ansanm avèk rad nwa sa, m ka mete yon hashtag ki di, hashtag black. Lè sa map jwenn plis like nan fotom paske si yon moun antre nan hashtag sa lap wè fotom parèt ladan. Siw ta vlem fè yon video poum poum bal deskripsyon hashtag la plis toujou jis ekril nan kòmantè a epi map fèl. Lè sa lè yon moun antre sou Instagram ni li klike sou ti loup la li ka Instagram ka pwomosyone foto w bi ke ou te itilize hashtag sa. Epi lè sa moun ap plis enterese pou l gade foto w epi i ka menm arive swiv ou. Katriyèm bagay la se kòmante anba piblikasyon enfluencer yo. Lè sa w ap jwenn plis opòtinite pou yon moun li kòmantè sa epi pou l ka gen anvi swiv ou. Lè m di kòmante a e pa annik mete joli, trè bèl, men mete yon kòmantè de valè pou moun nan ka plis enterese swiv ou. Senkyèm bagay la se mete foto avèk yon bòn kalite. Moute bèl foto. Yon bagay ou ka fè pou w jwenn bèl foto se fè. Fè foto kote ki gen limyè. Pa fè foto ki parèt nwa. Pa fè foto kote ki pa bèl. Toujou eseye fè foto w kote bèl kote. Yon kote ki pwòp. Yon feed trè bèl konsa. Lè sa plis moun ap enterese gade foto. E sa ap vin fè plis moun ap anvi swiv ou sou Instagram. Sitou ou ka edit foto w yo. Yon aplikasyon ki trè popilè pou edite foto pou Instagram se PicsArt. Map kite lyen an nan deskripsyon an pou w ka telechaje l. E si w ta vle m aprann ou kijan pou w itilize l, jis ekri l nan kòmantè a map fè yon video pou m pale plis de sa. Bon sa se tout pou video a si w te rive la kòmante yon ti kè nwa lè sa map wè ou te rive jiske la epi al swiv mwen sou Instagram ki se Lily Haiti Facebook paj mwen an ki se Lily Haiti e abòne avèk lòt chanèl YouTube mwen an ki se Lily Haiti Colon.